Ou pa gen lajan, pa fè pitit, pa al gwòs. Ou son pyeton, ou pa gen machin, ou pa gen kay, pa al gwòs. Pa al ansent. M ap redi nou sa ankò. Gwosès yon fi, gason pa responsab li. Se fanm nan ki sipoze responsab gwosès e fi k ansent. Lè w nan peryòd ovilasyon w, ou pa al fè bagay san prezèvatif. Lè w nan peryòd sèks règ ou pral ale oubyen règ ou pral vini ou pa al fè bagay san kapòt oubyen ou gen iregilarite nan règ ou ou pa konn kilè l vini koko w an dedoublay ou pa konn kilè règ ou vini kilè règ ou prale al ka doktè chèche regle règ ou yon jèn fi se ou menm ki kontwole bagay sa yo kilè w ap ansent kilè w pap ansent pase n ap tèlman fè kitay n ap tèlman foure vye malpwòpte andedan nou Kolòn matris nou gen pou l tonbe, plasenta nou ap tonbe, globil wouj nou ap tonbe, globil blan nou ap tonbe. Y ap foure de seri de pens andedan nou, y ap koupe matris nou de bò, epi yo lage l atè. Y ap pete matris nou. Epi tou, lè n al nan jèn, nou fin marye kounye a la, nou retire dènyè kras timoun andedan nou, rasin timoun yo, nou pete yo, Depi yo tande yo di, moun ki bezwen pu nou pap, nou mete 2 men nou sou vant nou, nou pa menm konn si e pitye yo di, yo pral di pitye, nou panse e pitit. Na mache nan jann avè ti balèn nan men, nou mache nan jann avè bag nan men, foto mesye, foto madanm, foto mari, depi yo di moun ki bezwen pu nou pap, 2 men nou nan vant. E pitye yo tap di epa pitit. Se pitye pastè a ta pral di epa pitit. Nan raje nou bezwen konyen. Lè nap konyen moun paka pale ansanm avè nou. Lè manman nou di nou ret lekòl nou joure manman nou koko nou nan mouda nou, nou gwòs lè nou vle. Men lè nap ranni avèk gwosès lan, lè yo pa ede nou nou di moun nan mechan. M ap gade zo kou youn la a, yon kouzin mwen elwanye. Lè y ap pale tifi sa a tout lajounen l ap vole nan rara. Manman m rele m pou l mande m pou li m fè l malonèt. M di, mwen pap bay. Ok, m pa fè sa. M di, m pap bay. Tchelele! Ou wè lwen papa! Lè y ap pale l pou l pa al nan rara, pou l ap vole agoch, vole adwat, vole devan, vole dèyè, li pa janm tande moun. Lè yo di l aprann yon bagay, y ap peye a floral pou ou, y ap peye yon bagay pou ou, li pa janm tande e nonm li benyen zozo l bezwen. L ap pran zozo. Kou l voup li gwòs, vagabon k fin gwòs li a kouri. Lale. Kounye w, kounye a men gwòt sè fal ou sou konn ti kochon k bwè dlo manyòk, epi tou ou pral anmède fanmi, ou pral anmède matant, anmède kouzen, anmède kouzen. Mwen di moun pa rele m. Chelele, ou al lwen papa. Moun pa rele m. M te mèt wè w kouche sou do nan lopital la, pitit la ap sòti nan de zye w. Sa pa gade m. Ou konn ou pral di kè m di? Non, e pa kè m ki di, m gen bidjè pa m tou, pa anmède pwèl mwen. M pa pral pran moun a pitit m ap okipe pou yo. Maybe si m gon sè m oubyen si m gon frè m ki fè l nan bon kondisyon. Lè w gon sè w ki fè yon pitit nan bon kondisyon, ou gon frè w ki fè yon pitit nan bon kondisyon, lè w fè l kado se paske w vle, la lanmou an pataje. Ou ede ton neveu bien aimé, ta nièce bien aimée, paske manman n pran responsablite li, li pa totalman sou w. Lè sa w gen chwa pou w pran swen ti neveu w, pou w pran swen ti nièce ou. Men w sal malaza, Oubyen m ka kenbe l pou ou, m konnen w gon djòb enpòtan, ou gon etid enpòtan, ou gen lakay ou, ekout cheri, m ka voye neve w vin fon de twa jou avèk ou? M a sipòte l ap kriye yon semèn oubyen de twa jou. Voye l voye ti neve mwen m a fon bibisiting ansanm avèk li. Dayè timoun isit, depi w fin ba yo manje, w fin ba yo bwè, epi w bay yon gran tablèt. Yo ou pa janm tande vwa sa ankò li mete kas li nan zòrèy li la le mond antye te mèt kraze li pa konn bagay konsa men ti moun ayiti a li ta manje may li ta manje piwili li ta manje ti bonbon li ta manje ti sirèt li ta manje mango li ta manje pistach li ta manje labapen li ta manje may moulen bal may moulen e diri li ta manje li ta manje di a sòs pwa li ta manje fritay li ta manje zòtolan li ta manje nan merde moun. E sa yo di nou? Pas d'argent, pas d'enfants. Nou pa gen lajan, nou pa ka fè pitit. Nou pa gen mari, nou pa ka fè pitit. Nou pa gen kay, nou pa ka fè pitit. Medam sa yo, ki kay manman nou, nou gwòs nou premye deja. Bann manman chen bann sanwont. Mete tèt ou an konduit pou okipe sak nan men w lan pa al gwòs ankò pou pote yon dezyèm. Si w fè yon premye pitit se sou kont yon sè w avè sou kont yon frè w ye eye yon peu destim pou w pa al regwòs ankò sou kont sè w la sou kont frè w la wap rele sanwont ou wè premye a yo akeyi l nan men w men dezyèm nan si w pran l yap rele w sanwont e gen de manman li kenbe premye a li fout ou deyò a dezyèm nan. Fò nou mèye gen prestij avè tèt nou. Kòman pou yon jèn fi koko ou pa ka regle koko w, koko w deregle a se pwen pou ap pede gwòs. Pase pou rive nan moman pou al retire timoun, prefere w jere l pou pa gwòs. Paske vagabon li menm li pa konn anyen, se e pwent l ap voye, e kòk l ap voye, li pa konn anyen, li p ap ansent, li p ap gwòs, vant li p ap gwo, kòk l ap voye. Kòk li rèd, gen gwòsè kòk li, e timoun de nou jou gen gwo bwa. Ti kòk yo sa kpl la vagabon anvanl gwòs ou l defilfare tou koko w defilfare bouboun ou pase timoun kounya yo yo pa jwe nan kesyon de zozo tout timoun kounya gon fenomèn kounya tout jèn timoun de 20 a 25 an tout gon big kòk m sezi m pa konn kote yo jwenn de seri de timoun 30 an 35 an wa jwenn yo gen ti kòk medyòm ti kòk piti men timoun isi kounya yo yo genlè gon orasyon Le yo sispèk koman mond la ap vire tout fèt a gwo zozo pa gon ti moun kounye a ki gen ti kòk devan piti mwen sezi m sezi sezi tout ti jenerasyon ti moun jèn tout gen gwo bwa m pa konn si se lèt yo pwè si se bagay y ap pase nan devan yo depi tou piti yo gen gwo gwo devan yo pa nan rans. E kounya la lè w gade yon ti jèn gason 17 an ki plumen w, li fè yon gwo son twou nan kò w. E nou gen yon mès, kounya la depi jèn, n ap mache pran de seri de gwo nèg ki gen gwo tòlping nan kò yo, yo fin fè yon ayewe anba nou, yo pa ret avè nou, kounya nèg nou pran menm, kounya e lè a, lè nou bezwen marye nou pral pran yon nèg 35 an, nèg 35 an gen yon ti devan, n ap mache di pitit moun yo gen ti kòk. Pandansetan ou pa wè ou menm ki gen yon ravin sèk. Si w gen yon ti kò ki te fèt yon ti pwent egui ki te kreve w, w ap abitye avè l paske e lou kon nen. Men si w pran yon gwo ravin, yon ou pran yon gwo bouldozè ou fè pase anba w, li ouvri kanal kò w. Apre sa kounye a li pa marye ansanm avè w paske bouldozè sa ki fin fè gwòsè a, yo wè sa nan kò la. Li pou ta marye avè w, li pa marye ansanm avèk ou. Kounye a la li kite w nan lari a, w ap mache avèk yon java nan kò w. Men ou menm ki bezwen marye kounye a ou pral marye yon moun 40 ans kounye a li gen yon ti bout bagay ou pral di oh mesye a pa gen devan li pa fè anyen nan e ou menm ki gen yon gran tou nan kò w paske moun sa w vin fè fouye fondasyon sa nan kò w la se li ki pou ta ret ansanm avèk ou men lale lal fouye lòt fondasyon nan lòt kò w moun. lè ou gen pitit. Si makèt pitit ou fini le 6, li fini le 6 a 2 zè, fò a 2 zè edmi ou kapab al nan yon makèt, ou ranpli makèt ou pou pitit ou manje. Lè yo voye lekòl, lè pitit ou tounen lekòl, fòk ou kapab touswit ou ale sou kont an bank ou, ou rale kat ou peye. Lè pitit ou ap fete anivèsè li, fò w kapab ou achte yon machin ba li, yon moto, yon bisiklèt ba li. Fò ou achte rad. Se pa lè anivèsè a rive pou wap kriye. Fò ou gen pitit ou, fò ou gen yon ka gen yon chanbre pou timoun nan dòmi, pou timoun nan ka vire. Thank you Nara mon amour thank you cheri men moun kap ankouraje m pale depi talè a e Nara avèk Bika jis kap edem pale la paske chak mwen wè kado a epi pawòl yo vin plis merci Nara ma fille merci mon amour merci mon enfant merci ma chérie tapote lekran le bebe le yugo silvouplè rendez-vous utile à la population

Tankou tankou Elon Musk nan. Sa e moun ki fòtine ki plen kòb. Yo di w fòk ou rich. Lè w bezwen yon mil dola pou pitit lan, de mil dola pou pitit lan, timoun nan malad, pou se pa yon sè w ap rele, sè m te priye pou Lalaï. Mwen menm, mwen menm lè m wè yon moun k ap kriye pou timoun ki grangou, mwen menm mwen ri. Mwen ri. Ou konn sa fè m ri? Mwen rele manman enkonduit. Si mari w mouri. Si w te byen viv ou pèdi travay ou. M konprann sa. Ou kapab pèdi travay ou. Men yo toujou di w Ozetazini, lè ou ap viv fòk ou gen savings pou omwen 6 mwa. E sa yo di w Ozetazini. Ozetazini, Nou genlè pa konprann anpil bagay isi a la ou sitou ti jèn tout sa yo touche fò w voye l ale Ayiti a nan. Isit Ozetazini fòk ou gen savings pou minimòm 6 mwa paske sa kann rive ou gendwa fè 3, 4, 5 mwa ap travay ou pa ka ou fè tout vi w ap travay ou gon semèn malad epi ou gentan e moun w ap mande prete ou mal anpil y ap ri w. Ou gen 10 ans ta yon moun mouri vip ayiti epi ou tonbe kriye lè yo konprann e kriz ou gen paske ou tris e kòb ou pa gen pou voye ale pou fantan ou pa gen kòb pouw antre ni manman w ni papa w ni frè w ni sè w si w malad vip ou yo rele w lè yo di w yo revoke w nan travay ou ou pa menm gen savings pou kenbe pandan 2 mwa. Ou pa yon moun serye, ou se yon ransè. Ou se yon galbende. Donk, avan de veni annuye lèzot. Paske m konnen kounye a l ap di w apa mèsi si a pa anpeche moun konyen. Vagabon e sa l ap di w. Vagabon lè l ap panse, lè vagabon an wè w, vagabon an pa panse a pitit li, pa panse a fwaye l, pa panse a anyen. Vagabon an e a konyen w, a plumen w li panse. Vagabon ap panse a plumen w. Ou menm ou kouri w al gwòs. Lè w wè vagabon bezwen pitit, non sèlman li di w li bezwen pitit, epi ou wè kondisyon k reyini yo fè pou l fè pitit la. Lè vagabon prè pou l fè pitit, pitit sa fè nenpòt twazan l pa janm fèt. Bon, gen de se timoun ras nwa menm, lè w wè yo wè manman an byen konsa, nan prenlè yo pa vle vini ankò. M sezi avè ti chawony sa yo. Ti chawony ti moun sa yo, espedisyon sa yo lè w prepare gran bèso, gran mezon, gran vwati, gran salon, gran bagay, madan marye bag nan dwèt k ap mete gran cheve, gran talon, gran bagay, se lè a yo pa vle vini. W ap gade gran fanm k ap mache moute desann lopital, bagay, mete ti glas nan vant, mete ti zorye, mete ti chèn, ap veye lalin, kouche nan nwit, kouche a minui, kouche a inè, espedisyon an menm nan li k tape kòk li Pap nan bouboun lòt la ra li gwòs. Lòt la fin manje yon pil laba pen epi tou huuff li gwòs. Li kouche nan yon kwen la li vire kòl li manje yon plat marinad pap l ansent. Li kochi kòl nan disko a la bò kanaval la li gentan pran yon plim yon bon twalèt nan yon machin yon vagabon paw l ansent. Lè gran fanm nan ap kouche sou gwo kabann, gwo chato, gran bagay, timoun nan wè paking li wè bèso li wè konbyen chanm nan yon kay, Li pa vle vini nan. Lè timoun nan wè kay la fou li pa vle vini nan. Se lè kay la sal, lè l wè ou rete nan yon chanm, ou wè pa gen anyen, eh eh, e lè a li ta vini. Fò nou pridan. Pase gen de se de moun nan, nan de zan, twa zan, gen moun ki pral kòmanse fè nou malonèt. Kòmanse sou mwen. M pa pral dakò okenn kouzen, okenn fanmi, okenn fan, moun mwen pa konnen ap mache ti jenn fi, se lekòl ou rete. Yo pa do pa gen mennaj non ou renmen avèk moderasyon. Nou bezwen moun sa yo ki pou prevni nou de danje, de konsekans. Lè finn ap di, oh Bondye, imilyasyon, gade jan map soufri a pitit ou pa oblije ap soufri an pitit. Non. Pa gen yon lwa k di ke w oblije soufri an w pitit. Si w fin fè pitit la an sante li malad, la se yon lòt soufrans, yon soufrans emosyonèl, pitit ou malad li pa an sante, kounye a w ap chèche lopital pou li. Dayè pou yon moun an Ayiti la, yon moun ta sipoze evite ansent. Ayiti tèt anba fò w ta fè yon evite ansent lan. Mo an santan fon evite li. Pase gon epidemi yon fanm gwòs an Ayiti la fon yon fanm sendomeng Ayiti jere bouboun ou fon poze. M wè gon enfliyansez la k ansent la. Jan enfliyansez sa vole wo. Enfliyansez la tapote kò l. Yo genlè resi pran fanm nan. Enfliyansez yon bann moun ki fyè yap gwòs yo pa gen mari. Yon mari pa janm kanpe avè w pou l di pou w rete w ansent. My God! Sa fè wont! Yon jèn fouye a laveni, yo pa wè kote yon moun fiyanse avè w, yo pa wè kote yon moun ba w yon bag. Yo pa wè kote w gen yon mari nan kay, w ap mache ansent pou mari moun. Li pa bon! Sitou w bay tèt w yon tit bouzen, ou renmen pran mari moun, gen yon enfiyansèz la, enfiyansèz ki ansent nan panyòl. Sak bèl la sendomeng pap menm baw papye pou timoun nan lap relel etranje m pa lonmen non moun anba live la chak mwen pale nou pran vizaj yon moun nou kole a sam di a bann ti blogè pokèmann sa yo kap pede ranse bann ti pokèmann ki gen foli blogè sa yo chak moun pale nou pran vizaj yon moun nou metel a moun nan ok.